Ey! Poko kanpe. Kite. M kwè m kwè Mezanmi, gad yon chalè Jezi. M pa jwenn kote pou m chita. Anndan kay la fè cho. M pa ka chita nan lakou a. Bon m gade, m al anba ti pyebwa sa m pran ti van. M wè tout moun se la pou yo chita. Chalè a tèlman wo m pa jwenn kote pou m chita. Eh, Awa menm bèf gen la, gade koze. Wouy Jezi, ay gon ti van la, Senyè. M ka kou chita la dòmi tou bon. Wouy, ay. Eh. M chita lakay la timoun yo tèlman banm pwoblèm, m vire tounen manmi, manmi, manmi, yo grangou. M pa wè sa m pral fè la.

Enben, e sè nou ye, di, di padon sè mwen pafè sa, di padon. Men koze. Bon Nayli li di li grangou, ou pat ka fon ti manje, on sèl chalè m pa ka sipòte anndan m pa ka respire, tanke pou fon bagay pou nou manje, se goumen n ap goumen w ap vin pote m plent. Ou grangou anpil. Babay nan dife la non. Papa nou se mache l ap mache li se li k pou te la k pou te lè papa w vini di w grangou pa vin di m ou grangou m pa gen anyen m ap fè pou moun la. Vye papa la soti maten li pa t ban m kòb non kòb m vin di w 5 goud la m pa gen lajan. Li pa t ban m lajan ou wè li pa ban m lajan sa k fè m pa fè manje a lè l vini pita la vin manje pou l manje. M la pou li tou.
Gat tout nan pòch ou non. Pa ban, epi pa banm obligasyon tande. M pa gen kòb. M pa gen kòb, pa banm obligasyon. E ou kanpe dèyè m tankou yon zonbi ak pa parèt la non mò fache a m k te ba w kou a. An mwen chita nan en samdi a men men al achte on pen pou avèl manje achte on pen sèch nou fin manje na bwè dlo chita chita chita m paka kenbe w chita atè a pran tann pen an pou manje chita la m paka fè anyen pou nou m pa bay defann dife papa nou pat banm lajan o bondye bon mezanmi kot demwazèl sa dat m voye sa. Pa janm rayi nou pitit la di grangouy pote ti pen an pou pit la gadon koze mezanmi gad pwoblèm manm nan avèk yon demwazèl anmweyy. Manmi m pa jwenn pen nan boutik la non. Epi gad kòman y boude sou kiyès ou boude konsa a kòman ou pa jwenn pen nan boutik la. Res pa pa yi ye. Banm lajan banm. Vin wè achte cheri. Espre w fè wi se fache yi fache poutèt poutèt jwe jwe Sandy ap jwe avèw epa ti sò li epa avèw pou yi jwe.

Bonswa ti cheri Kow wal la. Koman ou ye.
M mande koman ou ye. Kot sa ou pat ka reponn mwen la. Sa vle di ou oblije pran tan pouw reponn mwen. Koman ou rele.
Sandra.
Ok. Ou ka banm 2 minit senpleman poum ka di yon bagay. Pou kisa ou pa ka banm 2 minit? Bwè chtonpè. Sa pa pran anpil tan, 2 minit senpleman. 2 minit? Ya.
Yon minit.
Ah bon, ok. Gon bagay m te anvi di w, men e pa tout moun ki te ka di w sa. Chak ou m wè w ap pase sou katye a, ou se yon moun ki slow, ki trè saj, ke m apresye w anpil, e ou se yon moun ke m ta renmen pou nan vi m. Hey, sa di mè a? M di konsa m ta renmen pou nan vim.
Mwen pou kon nan bagay sa yo.
Gosa ya la pou kon ka renmen.
Non.
Gat gosa pou di pou kon ka renmen. Bon gen ti m ki pi piti toujou ki nan menaj.

Bon, m bezwen yon repons nan men w, wi oubyen non. Èske w ap renmen avè m oubyen w pa? Ou p ap renmen avè m? M pou kwè nan bagay sa yo, m pa demwazèl.
Poukisa? Lach mwa! Oh,
ou gen foli pale franse!

Wap fem neve. Pa manyenm. Pa manyenm tande. Salopri.
Ah.
Ma, lò vwèm nan mwen, o, e, tann de minit, o, la plede koz avèm. O, e, la banm telefon.
Ey. Sa di la bò? La bò telefon? Avanse.
Sèlman mak mache sou w la m kwè y bat ou pi mal ke lè Jezi t ap mache sou Satan. Poukò? Depi maten m voye pitit mwen achte bagay epi met jou atè pa gade m. Apa y kenbe o bon w ap koze avèk yon fanm w epi w ap bat li kenbe la poukò poukò mwen kwè kite sa nan men m kite ti misyon sa nan men m mwen kwè y moutre m kwè y fè nou respekte pitit moun kisa w ap fè pitanm nan la e?

I bat mwen. Ki dam sa ki fè travay sa? Yon gwo dam, pandan map pale a pitit li an, i kelere m kounya la, i kenbe m, li bat mwen. E ki kote l ye la? M pa konnen paske se ale ale. Ou rekonèt li?
Ou ka montre m ki bò l rete? Wi. Mache devan.

E yon bagay m vin mande wi, m ta renmen konnen ki sa frèm nan te gen ansman avè ou bat li nan eta sa.
Ebe, si fwa la fè dezòd, fè fwa ba ta. Ki jan de dezòd? Pase m ta renmen konnen. Men pitit mwen m voye, fwa la jèn gason li. M voye pitit mwen, epi kareman i kenbe nan wout la ap Koz ansanm avèm poko gen jenn fanm se ou menm ki gen jenn gason. Wi kareman m gen jenn gason paske si li pat konn abitye wèl nan lari ap koze ansanm avèk lòt jenn gason li pa tap janm kanpel nan lari pou l pale ansanm avèl. E e e sa w vin fè la yon esplikasyon w vin fè Wi yon madanm? esplikasyon paka gen paka gon ti frèm konsa pou kenbel ou bat li nan eta sa ou prèske tiyel.
M gen chans ou pa tiye l? Ebyen mwen ansanm avè w nou pral jwenn tande. W ap jwenn ansanm avè m tande.
Genlè ou menm ki pa konnen kiyès yo di mwen ye.
Non m pa mande. Mande enfòmasyon de mwen tande. Yo ap pale ki esman. Non, genlè ou menm ki manke konn enpe enfòmasyon de mwen. Ou genlè pa konnen, ou genlè pa konnen mwen se mwen menm. Ou genlè pa konnen se mwen menm ki madan chèf gang isi a. Madan chèf gang, ki mele m. Bon se, bon nou menm chèf gang, nou pa sou moun se, anben, ou wè se de sa w di la, m tou, m tou rele polis la, la m tou fè w konprann. Ou mèt rele polis kounya, mwen ansman avè w nou gen pou nou jije tande. Kòman pou nou jije? M ap vanje pou ti frè m nan, ou pa bezwen enkyete w.

Sa gen nan nan kò e, ti fi sa? Oh! E sa fè la?